Fò m di nou ke pandan m pral pale de Dimitri, Dimitri Herard, ki se te kòmandan USGPN, Unité de Sécurité du Palais National. E pou m onèt avèk nou, Mwen pa pral fè de kòmantè detaye sou entèvansyon Dimitri a. M ap esplike n poukisa. Rezon prensipal e fondamantal la, se paske se yon premyè pati ke Dimitri lage. Se yon premyè pati. E Dezyèm pati a, se li k ap pèmèt ke mwen an mezi fè analiz ke m vle fè a. Rezon an trè senp. Dimitri pale pandan dezèdtan edmi nan premyè pati a. Sa pifò moun ap tann nan, se nan dezyèm pati a l ap ye. Mwen oblije di sa, paske pandan dezèdtan edmi an, Dimitri pa pale de asasina Jovenel Moïse. Or, se li moun ap tann, se li moun ap tann ki sa vèsyon pa misye a ye, e se vèsyon sa ke moun ap tann. Dabò, banm fè yon bagay trè didaktik, trè pedagojik. Eske se yon bon lide pou ke Dimitri te soti nan silans li? Repons lan, wi. Pou ki sa? Pou plizyè rezon. An kominikasyon, moun ki an sitiyasyon daksyon an, li an sitiyasyon de fòs. Lè w nan sitiyasyon kote ke se se moun k ap pale de ou, se moun k ap pale pou ou, ou riske mete tèt ou nan yon sitiyasyon kote ke tout sa k ap di de ou yo, tout sa k ap di pou ou yo, yo gen anpil biyè ladan yo. Sa vle di ke Anpil fwa se moun k ap pale pou ou, moun k ap pale pou ou a kapab de bòn fwa, men malerezman li di de bagay si se ou k t ap pale se pa konsa w t ap di l. Sa rive lè de moun pòtpawòl pa egzanp, gen de bagay pòtpawòl la di. E anpil fwa w tande yo di w, bon an reyalite se pa egzakteman konsa ke bagay la prezante. Gen de moun ki konn ap eseye e fè fè fè fè de koreksyon. Ok? Y ap eseye fè de koreksyon. Mwen ka menm retounen sou Martial Celestin avèk Professor Lesly Manigat. Gwo entèvansyon ke Martial Celestin te fè sou kesyon brigad vijilans. Lè Maniga vin entèvni yo poze l kesyon, nou sòm an 88 hein, 1988, yo poze l kesyon sou kesyon brigad, sou dosye brigad vijilans lan, lè sa a e Lesly Maniga, paske kèlke pa li pa ka demanti e Premye Minis lan, Marcella Célestin, ni non plis tou de manyè elegant li pa li pa vle korije l tou men l di w gon sètèn fason ke Premye Minis Marcella Célestin konprann kesyon an, etsetera, etsetera. E sa rive anpil fwa. Donk, tout moun k ap pale de Dimitri se toujou moun ki pale de li. Men se pa li menm an swa ki pale pou ke w konn sa l panse. Lè se vann y ap vann ou, moun k ap vann ou an se yon atis li ye. Li gen penso l nan men l, li ka bay koulè l vle. Li fè chema l vle. Men lè se ou menm ki deside wap vann tèt ou, enben ou vann tèt ou jan w kwè ke ou dwe vann tèt ou a. Sa pa vle di ke depi se moun kap vann vann ou yo mal vann ou epi ou menm depi wap vann tèt ou ou mal vann tèt ou non non atansyon hein. Se pa sa l vle di. Si se sa l te vle di, gen de moun ki jwenn posibilite, pa egzanp, pou yo pote de presizyon sou de bagay yo akize yo, enben se antere yo antere tèt yo davantaj. Paske se pa tout moun ki gen l'art de parler. Se pa tout moun ki gen l'art de communiquer. Se pa tout moun. Donk si w jwenn yon moun, pa egzanp, ki kwè ke li an mezi pale pou tèt li, kèlke pa, se pa movè. Donk, kòm mwen di nou, mwen panse ke se yon bòn ide pou ke Dimitri Herard li sòti e ke li prezante sa l ap prezante a pou ke li vann yon lòt son. Em panse ke menm si w pa renmen Dimitri se enpòtan pou ke w konnen sa sa vèsyon pa l la ye. E mwen menm pa egzanp ki son jounalis pwofesyonèl m ap toujou enterese pou m konn sa vèsyon pa l la ye. E se sa k eksplike ke lè asasina Jovenel Moïse Lè dcpj te mennen ankèt, mwen menm mwen te gen rapò dankèt la. N ap wè ke pandan m ap prezante rapò dankèt la, mwen toujou ap bay dcpj kredi a pou m di ke sa m ap di la yo se nan yon rapò ke dcpj mete deyò. Sa vle di se pa Valéry Numa k ap fè ankenn kòmantè Kòmsi bagay pa al non. Mentnan gen de kote m fè dè zarè. Paske fò m byen eksplike w li. Fò m byen eksplike w sa yo di a pou w ka byen konprann ni. Ok. Egzanp, byenke m tande Dimitri Herard demanti sa. Kote Martelly di e e e. li te rele l, etsetera, e, brèf, misye di li vrèman sa ta etone l ke Martelly ta di sa. Men m ap siyale nou se yon vèbatim ke l ye. Sa jij la mete ke Michel Martelly di a, se sit, se sou fòm de sitasyon l mete l an kreyòl anplis. Sa vle di se pa yon bagay li jis rete l parafraze E ke l di, Michel Martelly di tèl bagay, ou konprann? Non. Li di Michel Martelly, lè yo poze Michel Martelly kesyon sou tèl bagay, li te reponn, 2 pwen, epi yo mete yon gimè, ok, epi yo, yo ekri sa Michel Martelly di, selon sa ki nan dokiman sa a ki soti nan lajistis la. Ok! Ann retounen. Pa bliye premye bagay mwen di nou, m di ke, m di ke se, se, se nòmal e se yon dwa m panse ke Dimitri Herard genyen pou ke li, li, li, li sòti a. Men, si w rezime dezèdtan edmi dokiman sa a li dire a, sèt en vre kou, se sa yo rele yon koud, yon koud kòm. c'est un vrai coup de com un coup de communication ok d'abord Dimitri m preske anvi di tande byen sa map di a la mwen panse ke plis ke la majorite de moun ki gade video sa yo apresye jèn gason an te wè kap pale a. Tande byen, ou gen dwa petèt pral gen pwoblèm avèk dezyèm pati a pa rapò a vèsyon ke misye pral bay jan yo antre yo asasine Jovenel Moïse. Men an atandan, premyè pati an, misye, ou wè l pale dezèdtan edmi, li kite w zouzou avou. Gen anpil moun pa egzanp ki te gendwa pral gade videyo a yo di yo pap gade l poukisa paske l twò long men m konnen de moun ki kòmanse gade ki te panse ke se gade yap gade wè lè a pase inèdtan gentan pase epi yo vle ret la a toujou yo vle ret tande misye dabò misye genyen yon langaj fasil ou wè son jèn gason ki gen fòmasyon, ou wè son jèn gason ki edike, ou wè son jèn gason ki enstwi. Sonje m di nou odela de tout lòt apresyasyon ke w ka fè, mwen menm m ap fè, pa bliye non mwen nan analiz de diskou e m nan analiz de kontni avèk nou la a. Ok? Misye vann imaj. Yon jèn gason ki fouge. Yon jèn gason ki gen konpetans. Yon jèn gason ki gen dinamik, ki trè dinamik e yon jèn gason ki gen pèsonalite. Se sa misye vann nan videyo sa. Misye montre w ke li se yon moun ki gen yon fòt pèsonalite. Nan dokimantè a, misye atire atansyon sou le fèt ke li rive nan anbasad amerikèn yo te envite l oubyen konvoke l, pou l ka montre blan yo ke li menm li pa akwoche avèk pwoblèm viza, paske se sa yo fè kòm chantaj, koupe viza moun etsetera, misye rale paspò l, sa se sa l di. E sa m t ap di n talè a wi. M pa t la. Men l di l rale paspò l. Paj kote l te genyen yon viza ameriken ekspire a pou l montre yo ke l pa enterese avèk ni al Ozetazini ni travay pou Lèzameriken, li chire paj sa a. Ok? Ki gen dwa se yon mesaj fò, ki gen dwa se yon sinyal fò. Mentnan, Misye vann tèt li kòm yon jèn ki te vle sèvi peyi l. E lè w ap tande misye, li pran kouraj li a de men. Li pa mete dlo lan bouch li pou kòm si m ta di w si l anvi site yon non pou l pa site l. E se youn nan rezon ki fè ke ou santi ke dokimantè lan te prepare. Se pa ke misye vin fè des atak gratuit sou sou moun, men misye deside l pap met dlo lan bouch li pou ke si gen dè non pou l site pou l pa site yo. Ok. Dezyèm avantaj ke misye genyen, misye dokimante. Misye dokimante. Wap wè nan dokimantè lan, de tanzantan swa gen des imaj ki Ilustre, Sa n ap di, swa genyen pa egzanp dè kominike, dè nòt, antouka dè dokiman ke misye afiche a lekran pou ke ou wè de kisa l ap pale. Sa vle di si misye site yon non, li mete l e l montre w men nan ki sikonstans li site non an, men prèv ki fè l site non an. Gon bagay ke misye fè nan dokimantè lan ke anpil moun pa tap fè. Kisal ye? Se le fèt ke misye pran tout dyatrib ki fèt, ki lanse kont li, li itilize yo li ensere yo nan dokimantè lan epi li reyaji sou yo. Gen de moun ki pa t ap fè sa. Poukisa? Lè w chita lakay ou, ou louvri yon radyo, ou louvri yon televizyon oubyen ou monte sou telefòn ou epi w al tonbe sou de bagay ki ekstrèmeman grav ke de moun ap di de ou, Li ka fè w trè trè mal. Grenn bagay ki ta ka enterese w se ta jwenn ki posibite gen pou bagay sa pa t egziste men kòm li gentan egziste men ki posibite pou bagay sa pa janm pase ni nan zye w ni devan w ni nan zòrèy ou. M pa konnen si se fòmasyon militè misye ki fè li osi dur. Misye gen fyèl li pase tout bagay negatif yo di kont li epi lap reyaji sou yo ou wè sa pa gen anpil moun ki tap fè sa poukisa paske lè wap resase de bagay ki osi grav ke yo di sou ou e ke ou rewoulel pou moun tande paske otomatikman ou rewoulel ou konn sa l vle di gen moun ki pat okouran ke yo te di sa sou ou. Se pandan yap gade dokimantè lan yo pral rann yo kont ke ah bon yo te di sa de misye waww ah bon epi lap reponn ok sa pou mwen son pwen an plis ke liye e poum di nou pwobableman se fòmasyon militè a ki gen dwa fè misye met tèt li nan sitiyasyon sa e ke li deside lap afwonte danje a paske son danje liye lap afwonte danje a. Kòm mwen di nou se te yon premyè pati pou te vann Dimitri. Vann pèsonaj lan, mwen di nou se yon kou de kominikasyon, prezante pèsonaj la sou sè Beaujour, ok, vann pèsonalite misye. Donk, an reyalite se yon bagay konsa. Mentnan, gon bagay mwen relve nan dokimantè lan, pa bliye m di nou ke misye, misye pa met dlo lan bouch li, li pa pè site non, etc. Misye, misye pran yon pozisyon, li klè, el asime l, li anti enperyalis, li anti ameriken, li klè sou sa. Dayè l di l pa p janm bezwen al travay avèk yo, etc. Men li li deside li di lap defann tèt li paske gen de bagay yo akizel e ke se paske son konplo politik se nan kad yon konplo politik ki fè yo akizel nan yon seri de bagay. Paske misye pa kwè ke gen de bagay si yo te genyenl sou yo Yo tap marel tankou krab. Li pran egzanp afè bagay bato sikre a ke yo te pale de dròg ki te vini nan bato sa ki te pou lè Akra pa egzanp. Ki te vini nan tèminal Varreux a, chez les Meuse. Misye di pa egzanp, yo site non l nan bagay sa a, men l di l pa wè nan ki sans yon bagay konsa ta kapab gen rapò avèk li. E dezyèmman, si yo te gen yon bagay nan men yo kòm prèv ke li te enplike nan sa, li di pa t ap gen tout tolalito sa a. El di yo tap fèl menm jan ak Guy Philippe yo tap jis vini yo marel tankou yon krab epi yal avèl men misye di bagay sa tèlman monte li monte lan wo nivo malerezman yo pa fèl de manyè pwofesyonèl selon Dimitri Herard paske sous ke yo itilize yo se pa serye. E misye pran egzanp rapò Nasyonzini, li yon rapò Nasyonzini ki enplike l nan kesyon bato sa a, ki sa yo pran kòm referans pou yo enplike l ladan l, se de bagay ki di sou rezo sosyo, se de zajans sou rezo sosyo ke yo pran, notamman yo mete l anndan. bagay sa a. Dezyèmman, yo pran de bagay ke de zòganizasyon de dwa de lòm fè kòm rapò pou li menm ki kòmandite e ke yo itilize bagay sa yo kont li. Misye eksplike ke li ale lakay Prezidan Jovenel epi Prezidan an di l Ki pwoblèm li gen avèk ameriken? Poukisa paske anbasadè ameriken an rele l li mande l pou retire misye nan pòs li ye a lè l mande poukisa yo di l paske misye nan dwòg E misye di ke Jovenel Moïse te di l ke l te gen kouraj pou l te di anbasadè ameriken ki te rele l la, depi yo ka vin avèk prèv ke misye nan dwòg, li menm l ap lache misye, se li menm an pèsòn k ap fè arete misye. Jiskaske Jovenel mouri, yo pa janm vin avèk ankenn prèv ke misye nan dwòg vre. M ap reprann, Dimitri Hérard. Mentnan, lè gen de bagay ki di sou moun, e se, e malerezman, li poko ap chanje, pou m di n sa onètman, kòm kòmantè m ap fè la a, li poko ap chanje. Konn pou ki sa? Paske nou menm nou pa pridan a anyen ke nou resevwa. M te gentan fè 200 emisyon pou m di nou fò n trè pridan pa rapò a bagay ke n ap wè sou rezo, pa rapò a bagay k ap sikile. Gen de bagay ke w jwenn, pa jis pran yo, pwopaje yo etsetera. Paske gen dwa gen yon moun ki kòmandite sa, ki deside li an misyon, l gen yon bagay li vle fè, l gen yon bagay mal li vle atake yon moun etsetera. Ok. Gon bagay misye atire atansyon sou li pou l montre lejète ki genyen nan bagay la. Li di gon moun l ap gade, li mete imaj lan, ke l wè k ap montre moun nan Vilaj de Dye, nèg Izo yo, Izo 5 segond, epi yo montre yon moun ki genyen kagoul nan tèt li, E gon moun kap pale ki konfime ki dil konfime sa se Dimitri Herard se li menm kap antrene mesye dam izo 5 segond yo. Misye di pandan pandan moun yo montre a gen kagoul pa gen kenn posibite pou wè kiyès moun nan lage sa li konfimel li di se li. Men, li jwenn kanmenm de moun ki releye l e menm de enstans entènasyonal releye bagay sa ke li di ki pa gen anyen pou l wè avèk verite. E se sa k eksplike ke sa pèmèt ke l konprann gen de moun pa egzanp yo konn akize nan de bagay, li oblije poze tèt li kesyon sou akizasyon sa yo. Ok. Li oblije poze tèt li kesyon sou akizasyon sa yo. M te di nou ke Etazini soti nan kesyon bagay dwa moun nan bagay Nasyon Zini. Paske yo rann yo kont ke gen anpil, anpil kont mal taye ki fèt apati de rapò moun ki nan dwa zimen kont de moun. Sa vle di ke gen de moun pa egzanp ki gen dwa gen yon pwoblèm avèk yon rejim, epi li fè de rapò kont rejim nan, kont de moun anndan rejim nan, puiske yo menm se de moun trè souvan ki kòmandite, enben a s moman la, yo ka fè moun anpil tò. E m pa gen dout ke gen anpil moun ki viktim efektivman de tip de rapò sa yo. M pa gen dout, men vrèman m pa gen dout sou sa. Men, gon bagay ki atire atansyon m, sèke Dimitri kwè anpil nan Karma. Misye rete kwè ke, e li pa di sa men jan misye pale se yon bagay konsa. Misye rete kwè ke kèlkeswa moun ki, an nou di, atake l de manyè gratwit, Karma ap regle a moun sa a. E misye pran plizyè egzanp pou l montre ke se kòmsi m ta di w karma a kòmanse ba l jistis li deja pa rapò a de moun ki di de bagay de manyè gratwit sou li pou atenn pèsonalite l, pou detwi kredibilite l. Li pran egzanp yon nèg. ki tap frape sou li, ki di de bagay ekstrèmeman grav sou li, selon sa l di ki fo, enben nèg sa a li gen enfòmasyon ke nèg sa a gon pwoblèm aktyèlman, li fè plizyè operasyon nan lang, literalman hein, plizyè operasyon nan lang, sa vle di se yon nèg ki an prensip prèske vin bèbè la. Misye pran yon dezyèm egzanp. Li pran egzanp Louko Desir, li di e ki di de bagay kont li de manyè gratuit epi li di nou konn sa k rive nan fanmi misye. Pwobableman l ap fè referans a pitit Louko a. Li pran Gabriel Fortuné. Li di Gabriel di ke Prezidan Jovenel te bay misye achte 60 galil, misye achte m kwè nenpòt 200. Donk sa vle di ke misye genyen 140 galil ke li menm li fè pou tèt li. Misye di Gabriel fè deklarasyon sa a le 14 jiyè 2021 e misye, si memwa m bon, e misye di le 14 out, 1 mwa pli ta, jou pou jou, dat pou dat, misye menm presize ke se yon blòk 30 ki tonbe egzakteman sou sou kou Gabriel Fortuné ki touye l. Ok. E msye li menm, msye gon pozisyon e an nou di gen moun ki wè l konsa tou, msye di ke nanm moun sa yo toumante. Nou konnen an jeneral nou toujou ap di ke nanm moun yo repoze an pè, sa se pozisyon pa mwen mwen menm. Gen de moun m panse ke fò nanm yo toumante a tou jamè. Osi senp ke sa, eskize m, sa son chwa de vi. Ou ka toujou swete ke nanm moun nan repoze an pè, sa se ou. Men genyen yon moun pa egzanp ki deside, an nou di li deside li detwi w moralman, li fè ke o zye de la sosyete ou pa reprezante gran choz, alòske se yon bagay ki fèt de manyè gratwit, pa egzanp, e m ap eseye wè poukisa pou nanm moun sa ta repoze an pè a tou. Hein? Alò, mwen ouvri parantèz la pou m montre nou men e pa ka misye pran yo m ap kòmante non. Mwen di nou diferan ka ke misye pran yo e misye montre w li karma ap ba l jistis paske tout moun ki atake l yo li montre w plizyè ka kote moun sa yo yo gen de bagay ki rive yo ke lanati kòm si m ta di w reyaji pou li. Se konsa m konprann li. Dimitri eksplike gen de bagay ki te konn ap fèt nan nan palè, li vin korije de bagay e se se se la a li gen pwoblèm a gon pakèt sektè ki gen pwoblèm avè l. E li bay plizyè ka. Li di w pa egzanp, de gwo chèf ki te nan palè, ki kowòdonatè palè pa egzanp, gen dwa nèk rete epi yo di e bay tèl chèf yon galil, ba l tèl senatè de galil. Pè, misye di li vin jwenn sa a se konsa sa t ap fèt. Li deside ke l ap korije sa. Li eksplike l korije sa. Li eksplike l korije pwoblèm machin ki te gen nan palè. Yo gen dwa achte yon kantite machin epi apre sa yo disparèt. Li di se li k vin avèk inisyativ pou ke yo douko tout machin avèk menm koulè USGPN nan. Sa di si w kwaze avèk yon machin USGPN, w ap wè se USGPN ke l ye. Li pale de chèk, li pale de chèk zonbi ke de nèg te genyen nan palè Polisye, politisyen, nèg nan laprès, nèg dwazimen. Ok? Enben li menm, travay ke l fè, se ke li di se li fè premye mwa yo, lè l monte lan dyòb la, premye mwa yo, li deside se li k ap fè pewòl la dirèkteman. e gen prè de 6 milyon de goud ki retounen nan trezò piblik paske se yon seri de chèk zonbi ke yo te ye. Donk pou misye jistifye ke te gen anpil eleman ki te ka fè yon kantite de moun te kont li paske gen de bagay ke li tap fè ke yo te gentan pat vle. Donk kòm mwen di nou, se yon kout kòm e ki mache men mwen menm mwen rezève m le dwa de Tande dezyèm pati a paske mwen menm dezyèm pati a se li k enterese m wi m aprann dekouvri kiyès se misye misye ye m aprann dekouvri kapasite misye misye misye s on nèg ki genyen plizyè kòd nan ak li misye si l te vle rete ann ekwatè l t ap rete ok donk. Misye kwè ke se te pi enpòtan pou li pou l te vini, pou l te vin sèvi peyi l. Donk, misye vann tèt li. Si se pou vann tèt li, misye vann tèt li. Misye vann tèt li kòm yon moun ki gen anpil pèsonalite. Ok. Misye vann tèt li nan sa a. Men kounye a mwen menm, se dezyèm pati a ki enterese m. Asasina Jovenel Moïse. Sa a wè sa a, si gen yon bagay m ap tann, m bezwen konnen, kisa vèsyon pa misye a ye? E janm wè misye pa pè mete dlo lan bouch li an mwen vle kwè ke nan dezyèm pati a misye ap vini pi wouye pi koupe. Pa bliye non dezyèm pati a trè sètènman l fèt deja sa se sèten ok e kounya si ou ka di teknikman poukisa ou se se se nan penonb sa yo mete misye Pa egzanp jan misye pa pa fin parèt nèt etc. Son chwa, son son son chwa. Gen dokimantè ke yo fè konsa. Sa peut arrive, sa peut arrive ok. Donk ou gen aspè tout bagay ki mennen paske mwen menm espere menm vrèman espere ke Misye ban nou vèsyon depi lè tout bagay yo t ap maniganse, depi ki lè l te konnen yo, paske se si ke misye pral abòde kesyon avan nan mwa janvye a, lè bagay sa yo te pale a, bagay ti bwa a. Donk sa yo se si ke, se si ke misye ap oblije vin pale de yo. Answit, misye ap pale de kisa l te konnen kòm enfòmasyon ke l te genyen avan, epi jou a li menm vèsyon pa l sou tout sa k te pase jou a, kiyès li te rele, ki kisa k pase, piske pa bliye non nan rapò dcpj a yo di ke misye te desann sot lakay li oubyen whatever kote l te ye a, li pa janm rantre kay prezidan an non. Se desann li kontinye desann etsetera. Nou sonje sa. Donk sa vle di, misye pral oblije eksplike pou ki sa. Misye pral bay tout detay yo. Paske sa k, sa k enteresan nan, nan, nan, lè w ap tande de bagay, chak vèsyon gon sans ke l fè. Mentnan gen de vèsyon pa egzanp ki gen dwa pa kole. Gen de, gen de bagay ke yon moun gen dwa, gen dwa di w pa egzanp, ban m ba w egzanp senp. An n di yon moun di w li te Nan yon bal, li kite bal la a 3 zè di maten. L abite Laboul. Ok. Epi, l ap monte lakay li. Donk, si l kite bal la a 3 zè di maten, sa vle di ke 3 zè pran l nan bal la, l ap kite bal la. Men kounye a, si l ta di w e yo te rele prezidan, an n di yo te rele l vè inè edmi, epi moun nan di w ke a inè edmi li pran direksyon kay prezidan an pa egzanp. Ok, ou pa bezwen, ou pa bezwen gen gwo gwo bon sans pou w konnen ke sa pa kenbe. Paske si w ta tande yon prezidan te mouri a inè pa egzanp, prezidan an detrès a inè, men si w monte pou al kay prezidan an, ou aprann ke se mouri l mouri, epi kounye a, ou dakò, bal la tou tonbe. Kounye a gen youn nan sa yo k pa mache. Eske sa vle di, ou panse gen yon moun kap kwè ke ou fin pran wout la epi apre sa ou retounen nan bal la? Ann ta di ta gen yon bagay konsa ki ta di. Sa m vle montre nou se enkoyerans ki gendwa genyen nan yon vèsyon ke w ap tande. Menm si w pa la, se pa ou k ap fè lajistis la non, men bon sans ou sipoze fè w wè sa yo pa kole, sa yo pa mache. Non, non. Sa pa fè sans. Ou konprann? Enben se egzakteman sa. Donk gon seri de bagay, apre sa fò misye di nou e sak pase nan penitansye a, kòman l fè pran lari, kòman l fè deyò, pwobableman m pa pral mande l pou di kote l ye kounya, men fò l di, fò l di kòman l fè nan lari. Kounya, apre sa fò l konkli pou l di, ok, li pa ka wetire nan lefèt ke Vu pòs li te okipe a pou ke kòmsi m ta di w li pa yon moun pou yo entèpele. Ou wè sa a? Misye pa ka retire sa a. Se nòmal paske ou te gen yon responsabilite. Kounye a kitaske ou gen dwa pa konplis dirèk e ke se yon neglijans administrativ pa egzanp. Men de tout fason, fòk yo fikse responsabilite a pa rapò asasina a. Yo asasine yon prezidan, ekout, moun ki nan USP, moun ki lan 4 Tim, moun ki lan USGPN, ekout, Ou pa ka ou pa ka di e kòm si m ta di w ou pa youn nan premye moun pou yo pou yo solisite. Wi wi se klè se klè ok kounya gen dwa gen sikonstans atenyant lè sa y a evalye sikonstans atenyant lan se pa paske pa gen sikonstans atenyant non ki fè ke yo pa ka kondane w gen dwa gen sikonstans atenyant yo kondane w kanmenm paske gen yon neglijans ki gen dwa tèlman grav Se kòmsi m ta di w ou pran yon pilòt. Avan l monte avyon an, li deside l ap bwè gwòg li jiskaske l sou. Epi yo pa fè ankenn kontwòl pou li, epi bon, misye al touye yon kantite moun, bon li menm chans pou li l pa mouri. Men, 1 ou gen pilòt la pou yo sanksyone, paske son bagay iresponsab e trè grav ke l fè a an tèm de konpòteman, men dezyèmman moun ki te la pou te kontwole ke pilòt la li nan eta nòmal pou l pilote a, moun sa a li menm l ap fè prizon tou. Paske se responsabilite yo ap fikse. W ap fikse responsabilite yo. E nan kout kat la la, mwen si e sèten nan dezyèm pati a, jan misye prale, si misye prale egzakteman jan l prale, jan wè l fè premyè pati a, si se konsa l fè dezyèm pati a, m ban nou garanti e le meyè est a veni. Paske gen de non misye oblije site, gen de bagay misye oblije bay kòm presizyon sou yo, paske menm jan misye pran leswen, Kèlkeswa bagay li tande a, li pran l, li vin avèk eleman de prèv epi l prezante yo, enben l pral fè menm bagay la tou paske l tande tout sa k di deyò a deja sou asasina Jovenel Moïse, kote yo enplike l. Fò l pale de lajan, fò l pale de kantite moun ki te sipoze anndan an e poutan k pa t la, oke, fò l pale kisa l te fè lè l aprann sa. Gon pakèt eleman mwen prefere pa spekile m prefere ret tann misye nan dezyèm pati a ok m prefere ret tann misye nan dezyèm pati a m kwè ke premyè pati a son balon de sèke l ye asireman moun ki konseye l fè l yo e ke misye li menm parapò a kapasite l li rann li kont ke efektivman l ap tann fidbak yo sa se te fidbak pa m sou premyè pati a m ap tann dezyèm pati a mèsi anpil.